La vach, ou gen lè gon bout bwa nan zorèy ou. Kòman menaj ou a rele Stardens lan? Menaj mwen an tou rele Stardens. M pa ta kwè e menm Stardens yo non. Talè!
Mesye, nou serye a sa nou di an? M pa kwè sa nou di yo. Lè fini ou menm Mika, m pale ou anpil. M pale ou anpil pou bagay angran sa men. E lè e lè yo kase kou nan bagay angran sa, w ap poze ou. Kiyès la? Ou menm! Ou pa twouve ou angran?
Yo vwe ba la rive menm pa ta tan nan sa menm. Yon m te pale w.
Mesye, wè se pat bon pye m. M te glise la menn. Nèg yo tèlman bat mwen menn. Ou serye menn? O m tap gentan rive lakay mwen menn. E glise m glise. Nèg yo kenbe m menn. A 2 souflèt m pran non. Sa e nan angan Mika. Kòm vilajwa rele? Kòm vilajwa rele? Non pa di yon fèy. Kòman sa? Kòm tou gen anpil non ki envante nan lari an. M tap swete sa tou wi. M tap swete sa. M pa ta swete te e menm nèg yo non. Stardens.
Kòman Stardens ou an ye?
Stardens mwen an li gen cheve, li klè, li gen bab, bèl wotè.
An men Stardens pa m nan li gen koup, li penyen plakatoks, li gen bab ki trese. Li klè, li bèl wòtèl mens.
Si pat gras 25 goud sa menn, m te ka mouri menn. Gon patnè cheve jòn menn. Figi make, figi misye make bandi. Misye te ka tire m, si pat grat, gras a patnè a menn. Anbyen e kou sa, nou pa konn moun, n ap moute sou moun. Nèg a vini, l pale. Byen saj avè nou. Li mande nou 25 goud, Mika li menm, l ap moute kòlèt li, moute kòlèt li. E pa kote w ta pral viktim. E menm nèg sa yo menm. M pale w anpil pou bagay angran sa. E menm nèg sa yo menm.
M swete nèg w ap di an, se pa nèg pa m nan, paske si se menm nèg, si se nèg sa m konnen an ki nèg ou tou, ou p ap viv pou lontan non ma chérie. Mwen menm tou, m swete nèg sa w ap di a tou se pa nèg pa m nan. Si e ta nèg pam nan, m pap baw manti se sou fyèl mwen wap monte. Ou tande sa m di w la? Paske wè pou nèg sa? Wè pou nèg sa? Menm manman m pa epanye devan m. Yo bro, m pral di w yon bagay. Ou wè depi lè sa k te rive nan forè a?
Epi lè ou te gen randevou a demwazèl ou an, tout bagay sa yo te fèt la? Depi lè bagay sa te fèt la m te viktim nan mwen yon sèl plan m te gen nan tèt mwen se elimine mennaj la byen rapid. Kòman sa menn? Kòman sa? Kòman elimine? Sa demwazèl la vin chache nan bagay sa? Se tèt li m anvi fè.
Mesye pa gen lechwa non. E t se pou nou tiye demwazèl la a? Sa demwazèl la vin chache nan bagay sa? E nan gran ou? Nan gran ou ki fè w manke mouri? Sa pou di w?
E pa li k fè yo tiye ti patnè a? ki ti bat men ken lòk. Wi.
Sa pou di w. Pa gen lechwa non mesye. M pa di w bay fèt.
Plan m gen nan tèt mwen an fò l reyalize. Wè demwazèl ou a, fò m fè tèt li kanmèm. Haa. De menm pou mwen cheri. De menm pou ou. Epi kòmanse pa deplase la. Pase wè m pa menm konn si nèg ki nan mwen lan e pa nèg mwen an li ye. M kòmanse pa ka sipòte w la ankò. Kisa di?
Deplase la?

N ap jwenn menas sot nan forè a menn antre nan vil nan la. Menas ki rèd. Ou menm jan. E demwazèl la pou n fè tèt li, pou n fina tout bagay nèt. Sa w di? Ou wè si nou pa tiye manzè menm. Si nou pa tiye manzè menm.
L ap tiye nou. L ap tiye nou. N ap mouri grenn pa grenn. Si gen pou deplase se ou k ap deplase. Kòmanse leve. Idyòt. Ti a vin gate san m wi. Ale. An n serye. Eske sa l di a e sa?

Sou vale pou moun tout tande. Bebe.
Wi. Koman ou ye cheri? Mwen anfom wi bebe e ou menm?
Mwen anfom. Epa m pa janm tande w.
Mwen la wi bebe. A ou lage m.

Anplis pou jan misye ap konnen dèyè m la voyel konnen nan boudam oh Malana fòm tounen ou konnen m se fanm m renmen se sèl ou menm m gen pou se sa pou se sa lap remèt mwen ok
Bonsoir
Sa kena sa genyen
E bonsoir m di w wi Poukisa
m dwe reponn ou.
Antouka, m panse l nesesè pou w reponn mwen wi. Sa k fè sa? M pe mete men nan kòlèt mwen pou m reponn ou? Woy antouka, m pa vin la pou tout bagay sa yo. Pou moun ap dèyè fè diskisyon avè m nan, chyen sa m pa annafè ansanm avè l ankò. A bon?
Li fin konyen w kounya l vire mouda l?
M panse chak moun ki pase anba le sa yo pran tou wi. Pou m raple w, se pa sa m pran mwen menm. Se mwen ki te stadens. Se madan stadens mwen ye. Bèy zam zola. Ou se madan stadens. E lòt yo? Kòman bab disco a cheri?
Pita map soti cheri m pral disponib ok.
Dakò cheri. Dakò.
Pa gen pwoblèm.
Yo mesye. Kòm manzè pa vle vini. Lap soti pita. Nap swiv manzè.

Map fizye yo ou bliye.
Mwen menm pa nan sèk chen sa ankò. Misye se sa lap mache fè pou vil. Kouche jèn demwazèl nan lari a epi pretan ke li se mari yo li pa gen madanm li pa sesi. Mwen menm chen sa mwen menm lontan m pa nan sèk li ankò. Ala bouzen gen je chèch mesye. Bon kounye w kanpe w di e ou menm? Epi kounye w di m konsa ke w pa Stadens ankò? Epi w di w se madan Stadens se sak fè m te reponn ou konsa.

Bebe Cheri ou konn lari a pyeje menn Nan ki blòk ou prale konsa Nan zòn nan map ye Mwen pou map sòti nan zòn nan map ye Ebyen ok cheri pridan M pa vle anyen mal rive w non bebe Nan gras a Dye m pap gen anyen kap rive m Ebyen dakò cheri Ou serye?
Ou prepare yon kou pou mwen?
Si m te prepare yon kou pou ou, se pa konsa m t ap rive sou ou non. Ou pa t ap kapab cheri. Paske w pa konn sou kiyès ou t ap rive a. Men m panse ke si w te konnen, ou pa t ap oze vin kanpe la pou w te salye m. Ho!
M konnen w ase byen wi. Non cheri, wè vi w nan de pla menm li ye. Wè tout bouzen k ap konyas ladenn s yo, lavi yo e nan de pla menm li ye. Ma cheri pa fè m ri tande. Pa fè m ri.
Wè pito w deplase avan m de. Gade la ou menm, 10 pitit tankou w panse ou ka kontwole tout sa Standens ap fè? Mache bay dèyè w 2 tap tande pou wè kote w gad. Cheri banm di w byen, fizik mwen gendwa piti, men sa m ka fè pa piti. Ou tande sa m di w lan? Pawòl san fòm. Pran l kòm yon menas. Fizik mwen gendwa piti, men sa m ka fè pa piti. E m ta swete w rapid vit pou w deplase la avan m efase w la.

Kè kòm gen pou manzè bon sil ka met vi manje patnè pam manzè sipoze mouri mwen wè.
Shit fòm ta jere mouvman sa e de mesye Jeff veye a 3 zè pou pita e wè youn nan fason ki fèm fonksyone ansanm avèw plis ou ansanm avèm pi souvan se youn nan rezon paske ou menm ou toujou disponib ou toujou la pou mwen. Mwen salye boo sa e travay map travay. Wè kounya la M konn sa map fè pou black satan. Black satan mèt pozel m konn sa map fè pou li. Nap fann tèt misye net se si misye la gran tray nap fann tèt misye ou mèt banm elimine li mwen. Pita
gen yon kote map voye w wè lè w rive mete w tankou egare
pa rale zam sou moun ou tande sam di w la wi.
A,
M konseye w pou moun wap mache fè bif nan lari an. M konseye w kwè tèt ou tande ma cheri. Bif pou kiyès? Cheri banm di w byen mwen kite a stadens m pap fè bif pou stadens non map fè bif pou lajan m depanse nan mouda stadens yo si w pat konn sa m di w sa ou tande sa m di w la egzakteman pa tire bon e sou nou map tire l.
Fò w trè pridan. M ap pridan.
O! Bsap! E! Ti vòlè sa w wè k ap vin la misye derespekte m wi menm. E vre? Wi misye derespekte m bsap. Misye di m ti vòlè bagay sa yo. Rele misye, rele misye. Yo m ba l. Ak rena.
Boko di l en non l gentan deplase. Pou l pa t deplase, t ap mache sou fyèl li. Salopri.
Yo m ba l frè m ba l zanmi. Sa w genyen zanmi? Yo e lwa avanse m. Sa k pase mesye? M ba l ou. M kanpe la. A mesi, a mesi.
Ou wè bò isit la? Blòk sa a. Men mesye.
Pa gen 2 mèt, ni 3, ni 4. Yon sèl Djimi ki. Bonswa madam.
Bonswa bèl demwazèl. E ou se manman Mindy pa vre? Wi, kòman m ka ede w? M ap pote w plent pou Mindy. Sal gen avan w. Fè minti fè espèl e fèl kite nèg mwen trankil ok. Nèg ou?
Wi nèg mwen.
Paske wè si l pa vle kite nèg mwen anrepo li pa vle kite m anrepo m nonplis tou sa l jwenn se pa l. Heheh
ki zen sa nap mete m la kounya sou yon kesyon de nèg fè kite nèg anrepo. Wi m pale w pou li wè dayè tifi sa bat kò l twòp. Ok li bat kòl twòp. Mariw oubyen mennaj ou? Mennaj mwen. Ebyen Medjy menm menm epou mwen l vini mezanmi Tanto yon moun relew isi diw Medjy sesi kounya la men moun ap kanpe m sou wout mwen. E nèg lap mache pran. Se nèg lap mache pran sa se dènye nèg lap pran paske demwazèl sa bat kòl twòp. Valè nèg ki gen nan lari a kòman fè se pam nan l chwazi pran. Pa gen ni 2 ni 3. Ou sèl tchimiki. Mesye m pa fon oh. Wè banm di w oh. Kòman misye ap pale la. Bon banm di w ti cheri. Olye ou menm ansanm avèk Medjy nan goumen pou gason poukisa ou pa chwazi chèche yon lòt nèg epi ou al lekòl ou etidye epi demen si Dye vle konn ou fè yon lòt wout bebe. Ah bon.
Poukisa ou pa kite konsèy ou a pou pitit ou a pito.

M bouzen Jan eme la m gen sel Sterlens. Bon wap goumen ansanm avèl. Sèl li menm. Chak pou nèg wap goumen ou pap goumen pou yon lòt nèg ankò. Li jwenn li jwenn mwen avèk nèg la. E li konn kote l sòti tankou dlo pouse dlo bwote al vin rantre. Sal vin chèche la. Hadjee ou wè ou wè istwa Medjy kounya Medjy fè jèn fanm ap kanpe m sou wout mwen pou manke m dega pou gason. Se nòmal bon se ou menm ki konn ki edikasyon ou ba li ki fè ou wè li vin nan eta sa.
M pa ka fè nèg antre nan edikasyon enben paran w pa t ba w edikasyon cheri ki fè bon si paran w te ba w yon lòt edikasyon m panse ou t ap goumen pou yon nèg ou pa t pral vag wè yon lòt.
Wè jan an m ye la eskize m wi chè madam si m rive la jan an m ye la m pa gen ni de ni twa ni kat pase m wè pitit ou a menm menm menm li deraye li pran li kite ray la dèyè

Wè on sèl bagay map di, kòm m wè se konsèy ou vin banm, on sèl bagay map di w, dil pou mwen kite bouda stadens an repo. Kisa ki stadens?
Ki stadens?
Ou konnen stadens? Non, ou pa bezwen konn sa, mande ki stadens? Stadens menm, stadens marim, dil kite bouda stadens an repo, sinon lap jwenn apal.

Tale, ou wap pase la ou wè mou pa rete, ou serye zni? M pa t wè non bebe. Kòman ye? Ou toujou sou pase moun nan tenten. Kòman sa map pase w nan tenten? E pa poutèt ou wè m renmen w cheri wap fè m makak sa non. Sa vle di depi n kwaze nou toujou nan yon diskisyon, poukisa n pa ka antann nou? Cheri, ou te di m ou renmen m, Kounya e soufri wap fèm soufri. M pa renmen bagay sa. An mwen kap fè w soufri oubyen ou menm kap fèm soufri? Se pa ou kap fèm soufri cheri. A kisa map fè w soufri a?
Wap kenbe m wap bat mwen nan lari epi map fè w soufri? On lanmou sa ye la? Wè zòn sa?
M ba w 40 minit sèlman pou kite l. Wè depi m jwenn ou nan zòn sa, map fizye w epi lage pye w. Zelebi yo tande.
Kouri zanmi. Ok mesi.
Map fe sa sel pou ou. Alez.
Nenpot lè ou kwaze misye nan zon nan anko. Simen bal sou li. Map elimine li. M pa tap janm kite l viv non. Li ka tounen yon pyèj pou nou pi devan. Blok 4 la.
Siveye l paske m pral moute nan blok 5 lan. Talè konsa. Depi avè nou nan blòk tèt la. Ann ale.
M
konnen emosyon cheri. M konnen m jalou lè fini tou cheri gen bagay ki rive. M pat ka pa di ou menm cheri paske avè m te gen randevou. Avè m te gen randevou. An ou panse m tap janm fè yon bagay ki mal emosyon. Di m ou te anvi bat mwen? Emosyon. M pa konn bat fanm non cheri.

Men, an palan de sa tou, ou menm menm, ki jan ou fè anfòm konsa? Kilè w ap sispann anfòm ou menm? Sa k konnen? Sa pa tèt m. Bon, kounye a Meken, kote w pral bay la menm? Ban m di w non.
Boutèy sa, ou konn wè l konn plen. Jodi a l vid, li pa gen anyen ladan l. M pa konn kòman w te ka fè. Si w wè sa, w p ap plen l non jodi a. Kòman w te. Ou p ap plen l, pase m pa gen kòb. Li kaka mesye, gade lanmou y ap fè anba a la menm. Mika gade lanmou moun ap fè anba a mesye. Kèt kisa misa fè konsa la menm. Se pou vin gon plan menn vin fon bagay menm gade sa men a kondisyon frèm mpap tiye moun non frèm mpap. Abo wap rale moun dò menm. Epa nou 3 kite fè kou an menn. Men nou nap touyem mpa ladann mwen mpap. Tresor pap plenl non paske mpa gen kob e mpa wè mwen menm ki pral bon ki pral gon kob nan menm ki pral lonjel ba ou pou al achte tafya avèl si w ta pral achte yon bagay pou met nan vant ou ansanm avèl pou manje mtap mtap mtap fè yon efò pou mwen sa mka ba ou.

E bat ou konn abitye bat mwen kounye a wap vin pran pòz wap karese m. M fè plizyè jou m rele w m pa jwenn ou. Ou rele m ou pa jwenn mwen. M al lakay ou m pa jwenn ou. M mande moun sou katye a pou ou m pa yo di m yo pa wè w. Epa maltrete ou tap maltrete m. Sa vle di pou m te rete yon kote pou te wè m. Kounya la ou gentan al viv nan kay avèk lòt gason. Mwen te di w m al viv nan kay avèk lòt gason? An kite sa, m pa nan diskisyon cheri m gen lontan m ba ou. Epa sa w fè pou vle diskisyon? M la, m la, m la. An cheri vin non an. An e o m ap vini sa w gen w o m di m ap vini.